Manzè. Apa e kontinye man avèm. Gen bèf, gen kabrit, gen tè. Apa manzè. Talè banm di ou, ou pa konn mezi pye ou? Ou kwè se lekòl moun yo mete m, se chan ou ye? Ou wè m sanble ou? Chan yo pa enplase nan sosyete a tou yo menm? Hein? Fè bon si.
Banm diw. Ni bèf ou yo. Ni sa w genyen yo. Wap bay moun ki sanble w yo. Moun tankou m pa sanble yo. Pa di w anyen non pou deranje w la. Di w ka konte rimen avè m. Mwen di w. Tande. Nou menm jèn fi lekòl nap bay ekipman moun ki pa pitit nou anyen. Men m di nou konsa ke m gen bèf m gen bagay tout ande. Ou ta m di w non. M pa gen ti pwoblèm m gen ande. A map pran swen w map okipe w. Dèyè w bèl timoun ou ye. Ou konn sak pase. Ou wè.

Konbyen cheri ki gen Racel li gen. Oh manti Sof ou pa reponn li.
Pa betize w ansanm a yo wè m sanble a chany non. Ou tap byen vip ou pa tap peye netwaye soulye non. Gadem byen pou wè.
Ou wè moun tankoum gen pwoblèm ou adoken. Men ou pa gen pwoblèm yo adoken men lè ou pa peye lap ret nan men w li pap sòti. Ah ou tire kòw sou chany lan. An palan de sa m tande lekòl la pral fòme yon komite wi. Wi e m tande demen. Y ap met yon komite sou pye nan klas la. M ta byen renmen pou n ta met ansanm pou n fè m prezidan klas la. Kiyès? Ou menm?
Hehe! M t ap tou kite klas sa pou ou. Sa elèv ki pa konn ou ki pral vote ou sèlman? Poutèt mwen t ap kite klas la? Te kwè se aza ou t ap montre nou jwe sèlman. Deplase w devan m nan! Avèk prezidan w lan. Kòm klas pa rantre, m panse ke m ap fè yon ti sòti pou m lè m rantre apre lè yo lage n a pale plis de sa. Eske nou deplase w devan mwen a tout chan yo a prezidan w? Ou t ap vip Darline.
Pè, gen yon ti grenn fanm baz m gen renmen la a bare. Li rele Darline konsa. Darline wi? Humm.

Wè monchè, gason pou nou ta ye vre. Ap di gason li menm li menm kòm si li pa gen gen gou tou. Yon gason li menm kòm si fò li tout ba. Ap di konsa menm. Ou tande pwovèb la di w, bèl fanm se bèl madanm. Gade sa Bella yo.
Li poko ale. Li poko ale. Èske ou wè kiyès m ap di w la pandan m ap pale avè w la? M wè kiyès.
Bon e nan baryè a menm monchè, e la yo toujou pase.
Ou t ap pale m de fanm wi. Ki fanm w ap pale m la? Milouz.
E vre?
Kiyès ki Milouz la? Bon.
Men lap vin. Men lap vin. Gade m pral pale avèl. Oh Milouz. Sa gen. E fò m di w byen. Wè chak fwa m wè w, kè m kontan. Kòm si se lè m tande yo. Epi m ap dòmi anba yon kaytòl. Sa w vle di menm?
M renmen w. Ala mesye e sou moun ou renmen m. Kounya bèl bagay m dòyè avè w m ta vin renmen w. Kisa m genyen?
Ou tou lèd ou tou sòt m ta vin renmen avè w. Bon.
Eklere.
Mwen ki tou lèd ki tou sòt. Ou menm menm. Bon e ou menm ki fè katran nan yon sèl klas la? Sou moun menm te fè katran nan yon klas sa pa gade w se pa ou k ap fout peye lekòl mwen pou mwen. Afè. Sa w pa fout vann mwen yon kola nan igloo sa k nan pye w la pito. Son tenis ki nan pye m nan wi.

M vann tout bèt mwen gen dwa mwen fanm gen fanm sa men pa wè menm fanm wap gen fanm piyon sa fanm bokit sa bòdè men wè tete fanm nan bak bon ok banm banm bon ti bagay e ou ki di konsa ou di e koze wap koze e talè a la lè lap siye sou dyòl la li pa peye ou
frè e mwen di li pa vle peye wi enben epa depanse wap depanse la pa vin nan konferans avèm menm bòdè
bon m fè pi gwo kòt pase ou

Ou mèt antre? Ou e vip lekòl la ou ye? M pa konprann. Kòman vip lekòl la?
Ou pa konn ti Jan? E gwo patnè m misye ye. Li esplike m tout bagay. Kilès ki ti Jan?
Ki rapò ti Jan gen ansanm avè m? Dlo m sot. Ou wè m mèt te anreta. Ou wè m mèt te anreta men ann pase. M ap brase. Kilès ki ti Jan? Chany lan, e pa nan men misye ou siye soulye ou? Li eksplike ou tout bagay? M pral pou ti Jan. Talè, m pa konprann. Sa w di pa reywa la?